Jodi a la mes amour mwen vin montre ou koman ke ou kapab aprann fè yon ti komès lakay ou byen vit, byen rapid kote ke ou pap razè ankò a lèd de ti komès sa wap komanse ka kenbe ti kòb nan pòch ou, wap gen ti kòb nan men ou ou pap depan de moun ankò tout otan ke moun pa lonje 5 goud ba ou, pa lonje 10 goud ba ou, ou pap gen kòb nan men ou jodi a la nou vin ede ou avèk ti komès sa la byen vit, byen rapid kap vann tankou pate cho an ale mes amour. Mwen menm tou m te konn fè l, m te konn fè l, m te toujou renmen fè ti komès mwen. M vann li nan lekòl, m vann li nan faktori, m vann li nan repetisyon, lè m al nan repetisyon. Tout kote m fè, ti komès mwen te nan men m. M te toujou ap pratike ti komès mwen yon fason ke pou m te toujou ka genyen kòb nan pòch mwen pou m pa t razè. Jan n ap gade la, n ap wè m genyen yon kokoye, m gen tan lave kokoye a, mwen rache l yon fason ke pou videyo a pa twò long. Kounya la, mèzamou, Mwen ajoute kokoye m nan nan yon blennde. Men si tou fwa ke ou menm ou pa gen blennde, pa enkyete w, ou kapab graje l. Mwen menm paske m pa renmen graje, mwen menm m fè l nan blennde, ok. Nan pwen m ajoute yon tas dlo ladan l. Tas dlo m t ap mete nan dous mwen an, m tou ajoute l nan blennde a pou m kapab blennde kokoye a ansanm avèk li. Kounya mezanmi kokoye m nan ap blennde, ok. Kokoy m nan blende, nou pral wè kòman ke dous la pral fèt byen rapid nan 5 minit, byen vit, kote nou pral kòmanse ka fè ti kòb nou, nou pral kòmanse ka peye ti dèt nou, byen nòmal, pa rete chita, pa rete chita. Avèk paj sa, depi w monte sou paj sa, ou pa ka pa jwenn yon bagay pou fè, kanmenm w ap jwenn yon bagay. Kounya mes amours, n ap remake ke mwen fin blende kokoye a, kounya mwen ajoute l nan yon chodyè, ok. Mwen ajoute l nan chodyè. E pi answit kounye a mwen pral ajoute kelke engredyan ladann ke n ap gen bezwen. Sa nan m gade la, nan m wè se yon jenjanb. Mwen te deja kale l, mwen graje jenjanb la. Kounye a mwen ajoute jenjanb la ladann. Kounye a la mwen pral ajoute poud kanèl. Men pa enkyete ou menm, si w pa gen poud kanèl, ou kapab met fè l avèk kanèl baton an. Sa pral depande kanèl ke ou genyen an. Pa enkyete w pou sa. Ok mèzanmi. Kounya sa se yon ti kras sèl ke mwen ajoute ladann. Answit kounya mwen pral metel sou dife. Ok. Mwen pral metel sou dife. E kounya mwen pral ajoute suk lan ladann. Ok. Mwen pral ajoute, le fèt ke se yon sèl kokoye ke mwen genyen, mwen ap ajoute 2 tas suk ladann. Nap wè, tas mwen an vreman gwo tou. Mwen ap ajoute 2 tas suk ladann. Ok mèzanmi. Se yon resèt ki trè fasil, ki trè senp e avèl wap kapab fè bon ti kòb. Si videyo a enterese w, si w jwenn ladann, pa bliye pataje l, pataje l avèk zanmi, avèk fanmi w, pataje l an plizyè gwoup, ede paj la avanse, se youn nan fason ke w ka ede nou. Ok, mwen ajoute 2 tas, kounye a la mwen brase li, epi kounye a mwen pral kite l bouyi, ok. Sa se yon kantite de lèt ke mwen te genyen, lèt, yon demi tas lèt. ke mwen ajoute ladan ok mwen ajoute ladan kounya la bous mwen an la bouyi ok mwen sa moun wè sa se yon ti vani yon ti esans vani ke mwen te genyen lè bous mwen an preske fin bon kounya mwen ajoute esans vani lan ladan ok mwen ajoute esans vani lan kounya la bous mwen an li pre wè kouman bous mwen an vin bèl li bèl li santi bon li gou Ok madame. Kounye a nap wè la, mwen ap ajoute dous mwen an. Pa bliye nan veso ke ou pral kole dous lan, fò veso a li mouye. Fòk li mouye yon fason ke pou dous la kapab dekole alèz. Kounye a wè mwen gentan fin mouye plan plato m nan. Kounye a mwen ap mete dous mwen an ladann mes amours. Ok. Pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè yo n ap vin reponn ou. Pataje videyo a, pataje videyo a. Tout kote yo kapab fè ti komès sa. Ou kapab fè l. Gen lekòl lan, ou ka mache avèl, wap vann ni ou nan legliz, nan faktori a. Kèk ou fè pot koto ye, ou pap gen problem pou pratike l. Paske li vreman senp. Ok, mè zanm. Konya la mwen fin mete dous mwen an. Map tann kelke minit pase poul fin fret epi answit kounya la mwen pral mwen pral dekolel men fok ou kite kelke minit pase sou li poul fret yon fason ke poul kapab dekole alez e byen fasil mezamou. Kounya la men rezilta dous la. Nap remake dous la kounya li byen nomal, li byen alez e dous la vreman bel, li fre. A lèd de ti biznis sa ou pral kòmanse ka gen ti kòb nan pòch ou, ou pral kòmanse ka endepandan de tèt ou mes amour. Pa bliye si w te enjoy ti videyo a m konnen w ap pataje l avèk zanmi w, w ap pataje l.